Sa kap fèt sa kap fèt byenvini sou chanèl paw la. Tchuiss promo.
Nan yon ti bat bouch ke Shabba ekip tap fè ak Guy Wewe, li pale de kanaval nasyonal ki pap fèt ane sa, de bal ki gen pou fèt Nouyòk, ekip vs T-vice la. E di ki kote ekip ap sòti nan kanaval ane sa. Ann gade ansanm. Shabba kòman ou ye menn? Guy Wewe map salye w menn, map salye tout moun kap tande radyo an, nap salye tout Ayiti. Depi se epòk sa, ke gen kanaval, ke gouvènman fè kanaval, ke gouvènman pa fè kanaval, ou paka pa di moun yo jwaye kanaval. So nap di tout moun jwaye kanaval, se moman kanaval, mwen menm tout mwa sa la m Ayiti. Radyo stil ap pase kanaval menm lè gouvènman di yo pap fè kanaval nasyonal radyo stil ap pase kanaval bon mwen menm mtou di moun yo mwen mpa pnch mwen menm mtou di mpa pnch. Donk kòmansi kòmsi malgre gouvènman di pap fè kanaval ou nan kanaval ou menm?
Wi nap sòti ench paske yo se gouvènman ki pa fè kanaval men yo bay meri yo mwayen pou yo fè pou yo fè kanaval. Menm ti landeng lan.
Bon, ekip ap soti nan Plato Santral, malgre l pa gen vèsyon kanavalèsk pa l, l ap soti. Se sa w di nou la. N ap soti, n ap soti avèk kanaval nou te gen deja a. Paske soti yon kanaval kounye a, fò w fè pwomosyon kanaval la. E si pwomosyon kanaval la pa fèt, w al soti nan kanaval. Ou pral pase lèd se pou ou l pap bon paske ke gen kanaval nasyonal depi w monte cha zanmi m depi te gen moun la nan tan modèn sa tan teknoloji sa depi kounye depi pa bliye pa gen bagay moun andeyò ankò pa gen bagay sa ankò non sa pa egziste non afè bagay moun andeyò sa pa egziste ankò non so tout moun gen telefòn nan men yo tout moun gen entènèt so y ap live facebook y ap live sou IG yo live nenpòt fason oubyen yo fè videyo yo. Lè yo fè videyo yo kounya la yap sou rezo sosyo depi w te mal pase.
Depi w te mal pase w mal pase. Jodia m tande yo pale m pale avèk Renaldo, Renaldo te di ke li poko konnen si lap antre nan polemik avèk ekip. Epi jodia m tande 4 mas m panse son ti bagay amikal ki pral fèt. Lem tande Chaba di li pap vin konsa konsa e Roberto di T-vice di yo pap vin konsa konsa. Sak pase?
Bon, e mwen menm m pran bal sa trè o serye. E e pa avèk klass m pral jwe, m gentan konnen si map jwe ak klass m pa gen pyès frekansite m pral fè. M pral jwe a new look m pa gen pyès frekansite m pral fè. Wè lè map jwe ak T-vice m lib pou m di sam vle a bouch mwen. Poukisa? e menm penpenp lan liye menm penpenp lan sa vle di e janl te ye nan djakout lan mpa e se nan djakout mpa ankò malon lòt kote m toujou ap ting ting li e menm penpenp lan so bal son pawòl obèto m di obèto tèlman m anvi towo sa pou 4 mas sa e giwewe bal son pawòl. e bon bagay ou sot di la polemik lan TT djakout e T-vice nan pakou se shabba nan polemik lan komanse depi anndan studio an e li shabba depi anndan studio an paske se mwen ki chante sou kanaval la se mwen ki konpoze kanaval la T-reji sa vle di polemik lan komanse depi anndan studio an e pa nan pakou a selman. Paske tout sa kap di yo poul rive sou nèg yo se nou konn sa nou pral di yo. Se nou ki te konn sa nou pral di yo. Bon se menm jan, m wè Torah te sòti tweet li di bon m gen chans. Sèl bagay Roberto pa bliye nou sou menm bato. E menm bato a. Anfen se sa menm se yonn nan bagay ki fèm vin avèk kesyon sa poum di poukisa. Ou gen ti kannòt ou m gen ti kannòt pam se menm pèpèp lan. Kòman ti kannòt la.
Ou menm ti kannòt la. Sa vle di. Chak gen ti kannòt. Non, tankou ou di, m gen chans anpil paske gouvènman an anile kanaval nasyonal. E menm ba la ou gen ti kannòt paw la. Ou te gentan sou lanmè a avan m. Kounye a m dèyè dlo w sou lanmè a n ap navige ansanm. Sa k pase la? Non men Djakout, I'm sorry T-Vice pa ka yon ti kannòt Shabba man. Ou genlè pa menm konprann sa m di w la. Ou genlè pa kapte sa m di w la. Msye msye di m gen chans kanaval pa fèt sa vle di l ta pral monte sou dosye k rive Shabba a avèk kòmsi e baay familyal mwen. Ooh ok ok ok ok ok ok.
Se la m ye avè w. Men mwen yo vire mizik la sou ou nèt wi papa. Hein?
Mwen yo sou ou yo vire mizik ou te fè a nèt wi baay yo manyen Mado Bèto a. Non men se nòmal e mwen li kounya li pa pwoblèm non. Ki pwoblèm li? Si se mwen li kounya.
Anben sa m di w, Roberto te sou lanmè avan m atikanòt pa l la kounya m dèyè Roberto pye pou pye. Atikanòt pa m nan sa vle di avan l ta pale de mwen fò l ta pale de tèt li de dosye sa. Yeah. Mwen renmen sa.

Non yo lap pèp la tap chante bon pèp la renmen sa son bagay pèp la renmen menm. 14 fevriye ki sot pase la, Gabel lage albòm yo ki rele Beni, bèl albòm, fidbak la trè pozitif jiska prezan. Mizik Beni sou albòm lan ke anpil moun renmen, ke Maestro Ti Pachou chante, apre albòm nan fin lage, Wid ki se ansyen chantè Zenglen te fon pòs pou l di, gad jan nèg yo leve mizik mwen an mesye. Nèg Etchèmay sa yo, lè w gon mizik fò w pa kite yo tande l. Non, m sezi. Pwoblèm enspirasyon. Sa pa t rete la. Atis la te fè yon lòt pòs sou story Instagram li pou l di, Ou pa t bezwen mete beni. Se pou w te jis vòlè, mwen beni ou fini. Se sa sèlman nou fè, vòlè bagay moun. Menm si n wè m poko di anyen, men m ap rive sou nou, bann ti vòlè. Antouka, n ap swiv. Nenpòt sa k gen de nouvo, n ap kenbe ou enfòme. Tiktok, Pyc fè yon videyo pou l di se 3 rapè pou li Ki te ka fè pwa an fas li. Twa rapè sa yo ki se twa lejand mouvman an, malerezman ki pa la ankò. Ou nouvo sou chanel la pa kitel son pa abone komante like pataje epi pa bliye klike sou ti kloch la pou ka premye moun ki wè video nou yo lè yo lage.